Bonswa Ayiti, bonswa lemond, bonswa lè grenadye. Se yon plezi pou nou twouve w pou yon nouvèl videyo kote nou pral pale w de seleksyon ayisyen an li menm ki rankontre yon gwo difikilte konsènan ke yon jwè ki te gen posibilite pou vin jwenn ekip foutbòl ayisyen an. N ap di w nan videyo sa a rete konekte, rete pou tande avèk atansyon kisa ki rive jwè sa li menm ki te gen pou l vin jwe pou ekip ayisyen. Nap diw abòne like kòmante video a bay avi paw nan kòmantè a pou sa ki rive a. Nap diw rete nan tout video a pou kapab tande tout detay ki genyen sou sa ki rive a. Yon jwè ke nap mande pou li depi bèl lurèt de sla aprè la kalifikasyon ayisyèn, sèt fwasi misye deside li menm li vle jwe pou Ayiti. Ebyen misye mande pèmisyon nan klèb li pou l kapab ale an Frans jis pou l kapab ale pou li kapab al fè paspò ayisyen li. Bizarman sa ki pase se ke lòske misye rive nan anbasad Dayiti an Frans nèg yo di kareman li pa ayisyen. Poutan, son jwè ke n tap mande pou l anpil. Son jwè ke n te bezwen anpil. Son jwè ke nou tap chèche anpil. Men malgre sa ke li fè, malgre li oblije sakrifye dè jou, peye biyè davyon pou l rann li di kote de la Frans, nan anbasad ayisyèn ki an Frans lan, lè l rive yo di konsa ke li menm li pa ayisyen. Sa se youn nan bagay ke nou pa ka konprann. Se ke li vini avèk de pyès, li pwouve ke paran l se Ayisyen. Paran l se dorijin Ayisyèn. Li fè tout efò sa yo. Premyèman, li mande, kòman ta di sa, pèmisyon avèk klèb li pou l kapab rann ni di kote de la Frans. Paske li p ap jwe an Frans. E sa sa fè rapidman wap konprann de ki jwa ke mwen ap pale. Li rann li di kote de la Frans, li fè tout demach ki sanse posib yo, paske federasyon an te nan pale ansanm avèk li, enben yn fwa ke li rive gen yon dam, e jan ke m di a se pitit yon gwo jounalis an Ayiti, yon jounalis politik, alò se pa yon jounalis ki nan zafè foutbòl.

Sak vin rive se ke jwè a oblije tounen avèk bokou de wont, avèk bokou de tristès e lòske li vin mande ankò pou yo ta ba li pèmisyon pou l al eseye fè paspò ayisyen an, yo di konsa ke yo p ap ba li l paske yo te gentan ba li l deja. Klèb la pa vle ba l pèmisyon ankò pou li kite klèb lan pou l ale paske se yon jwè vrèman enpòtan e se youn nan meyè jwè dorijin ayisyèn k ap evolye nan chanpyona ewopeyen yo. Ebyen, medam e mesye, li menm li pa jwenn opòtinite sa e nou konnen ke dimanch si Dye ve la,

ka jwenn paspò l. Mwen pèmèt aske w tande enfòmasyon sa a pi klè toujou pou w kapab mye konprann ki sa ke bagay lan li menm li ye. M ap mande w kapab abòne avèk chèn nan si w poko fè sa, di nan kòmantè a ki sa ke w panse e layke videyo a. Pafò w gade ou pa layke, layke videyo a kounya menm paske nou pral ba w detay, nou pral ba ou dèzenfòmasyon kle ke ou menm ou dwe konnen de foutbòl ayisyen an. N ap pèmèt aske w tande sa a zòrèy ou, yon moun ki sou plas menm, ki konn enfòmasyon an nan bon ti mamit, ki gen enfòmasyon an, kòman je peux le dire, ki gen enfòmasyon an epi li, kòman je peux le dire, li. jwè sa li menm ki vle jwe pou Ayiti ebyen yo refize l kategorikman. Ann ann tande kòman bagay sa li menm li te. Se tankou m ta di w se kite l kite peyi kote l ap viv la epi l te retounen nan peyi l. Otomatikman ou antre nan yon konsila se nan peyi w ou antre. Men kounye a èske anplwaye sa konnen ke lè l ap resevwa natif li kòman pou l resevwa l? Sa se premye premyè kesyon ke n dwe poze. Dezyèm kesyon ke n dwe poze Wildyòz Eske jwè foutbòl sa a se li menm ki te dwe nan sitiyasyon pou deplase pou al fè paspò l? Si si si l poko an kontak avèk la federasyon e ke son pwojè l genyen m konprann. Men si jwè sa a deja an kontak avèk la federasyon ayisyèn de foutbòl e ke yo ba l apwobasyon yo di monchè nou prè pou nou konvoke w m pa kwè ke se jwè sa ki ta dwe deplase al prezante nan konsila epi di l vin fè paspò l.
Sa ki rive nan sa w di an Ero, pa rapò avèk pwoblèm ki te genyen nan imigrasyon dènyeman la, ou konnen o pwen ke yo te arete direktè a, pil pa ou nan pil ki te genyen. Lontan yo te konn pran, yo te konn fè lè, yo te konn sèlman fè jwè yo, gen jwè yo te konn fè voye foto. Men jodi an, ou oblije deplase an pèsòn Pou ale nan konsila a e pou al pale. Fandy sak fèt lan li fèt an frans. Se an frans sa pase. E gwo bagay ou di la ki atire atansyon m panse ki enpòtan, se domaj nou gon peyi jodi an yo pran nenpòt ki moun yo mete nan nenpòt ki plas. Pa zanmitay, pa enfliyans e m wè gen anpil kesyon kap kap poze anba live lan fòm di kiyès byen sur nou menm nan spò pasyon nap di kiyès paske nou toujou di sa lò fè sa ki bon nou se premye moun kap vini kap felisite w men lò fè sa ki pa bon an tou nou se premye moun kap vini denonse l sa ki parèt pi di nan bagay la gen ayiti genyen jiska 11 me pou n bay yon prelis de 35 a 50 jwè. E pou n bay prelis sa, fòk lè w mete non jwè a li tou akonpanye avèk premye paj paspò a. Mentnan, 11 lan se lendi pwochen. Jwè a te kite klèb li, li te mande pèmisyon pou l t ale, pou l t al fè li Sa pa fèt, menan jwè sa li retounen mande pèmisyon avèk klèb li, klèb li pa ba li pèmisyon an. Paske sa ki rive, li gentan ba l pèmisyon an, se pwofesyonèl li ye, yo pap ka kite l konsa. Menan jwè ap gen pou l jwe samdi, l ap jwe samdi nan chanpyona lakay li e nou genyen pou n bay, lè n ap pale de nou n ap pale de Ayiti, nou genyen pou n soumèt bay la fifa lis, pre-lis final la le 11. Eske mentnan jwè sa ap gentan fè paspò a e si jwè a pa gentan fè paspò a jwè sa pap kapab prezan nan koup di mond lan. Mwen di tout sa se pou n moutre anpil fwa gen de moun nou mete nan yon plas k ap fè yon travay ki deside gen yon konpòtman li genyen e konpòtman sa l genyen an li kapab bay pwoblèm avèk tout yon peyi. Fò n di moun ki te gen konpòtman sa se yon fi e li se pitit Yon gwo jounalis ki gen an Ayiti. Se yon fi, li se pitit yon gwo jounalis ki gen an Ayiti. Pwobableman, li gen dwa al genyen kapasite a, men se si ke li nan djòb la pa rapò avèk enfliyans papa l. Mennen, sa ki yon ti, sa ki mande kesyone jodi a, Ewou. Kòman pou On moun ki se pitit on gwo jounalis an Ayiti, menm lè se jounalis politik, pou l pa konnen ke Ayiti kalifye pou koup di mond, jwè sa ki vin la, se vini vini pou l vin jwe pou Ayiti, li menm kòm Ayisyen li ta dwe akonpanye l si gon bagay pou l ka ede li pi vit, ba l yon tretman vip, ebyen se moun sa ki rete nan figi jwè a pou l di jwè yo yo pa ayisyen, o pwen ke paspò ou pa fèt. Bon, mwen menm di w li deja wi Ljoz, ou wè, ou wè, ou wè w avanse la pou w di ke li se pitit yon gwo jounalis, e ou pa gen dout, men se pa paske w pitit gwo jounalis lan ki vle di ke ou konn domèn lan, paske moun nan ka konn li, men l pa nan plas li, e de sa ke n ap pale, n ap pale eske an reyalite li nan plas li. Eske kote l ye a, se la plas li ye? Paske jodi a la ou pa ka pran m w al mete m nan sal operasyon epi w mande m pou m fè operasyon. E le fè ke m pa ka al nan sal operasyon pou m fè operasyon, eske sa vle di pou otan ke m pa konn li? Eske sa vle di ke m pa konpetan? Men, m pa nan domèn mwen. Donk, se sa k fè mwen menm mwen di w, gen de akè yon moun ba yon moun, otomatikman l prezante devan moun nan, li montre w ke l pa nan plas li. Paske youn nan pi gwo pwoblèm nou gen an jeneral, sa m pa, m pral nan kad jeneral ansanm avè w, ou konnen nou gen yon gwo pwoblèm sèvis a la kliyantèl an Ayiti. A wi, a wi.
Paske.
Sitou lè se, sitou lè w kwaze avèk fi. Mwen m toujou ap ekz, m toujou pa konprann fenomèn sa a. Paske, m ap, m ap pran yon ti egzanp trè banal. E sa m ap di la, petèt ke gen nèg k ap di kèt, poukisa misye fè lyezon, espò avèk egzanp sa a? Èske w konnen ke M konn rete m chita map reflechi Wildiose, m di koman w konprann machann nan ap vann ap vann fritay li di w li pap vann griyo san bannann oubyen li di w ke li pap vann lwil la san pat tomat sa se moun kap fè biznis? Epi moun nan gon jan ke li resevwa ou se kòmsi m ta di w se mande w vin mande l se pa achte w vin achte. Donk se pou m fè parantèz la pou m montre w ke onivo sèvis a la kliyantèl an Ayiti se zewo. Paske bannann nan dou, griyo a dou pap vann san bannann nan, ou te ka achte plis griyo ou vann li oubyen ou te ka achte mwens bannann. Donk ou pa ka fòse yon moun fòk l achte bannann nan men w pandan ke se pa bannann nan l vle. Ou pa ka fòse yon moun si l vin achte lwil la nan men w fò l achte pat tomat tou. Donk se pou m montre w ke nou gon gwo gwo pwoblèm e o nivo sèvis a la kliyantèl. Lè w parèt nan yon biwo an Ayiti jan moun nan resevwa w se kòmsi m ta di w se yon moun ou te gen kont avè l depi dizan. Donk sa vle di mwen menm sa pa etone m ke ou rive nan konsil ayisyen epi moun nan li resevwa w konsa. Premyèman, moun nan pa respekte tèt li, kòman l pral respekte mwen menm ki prezante anfas li? Donk sa vle di akèy lan se pa yon bagay ou leve yon bon jou maten epi ou genyen l lakay ou, se yon bagay ou kiltive lakay ou, se yon bagay ou aprann li tou. Paske le service à la clientèle sa sapran. Donk, sa vle di, jodi an la, nou oblije ap poze tèt nou yon milye kesyon pou nou mande, èske moun sa a, li nan plas li reyèlman?
Menan, youn nan bagay ki enpòtan sou sa w di an, gen anpil kesyon piblik la ap poze anba live la, bay non moun nan, nou mèt poze, n ap gen pou n bay non. Men gen yon bagay pou n konnen, Gen enfòmasyon lè w ap trete li, enfòmasyon yo gen, li gen, gen swivi k pou fèt. Piske gen swivi k ap fèt nan dosye an, n ap swiv kòman dosye a ap evolye. Fò n di, jwè sa ke nou gen posiblite pou, ki pou pa jwe mondyal la pou Ayiti, parapò avèk konpòtman e, e demwazèl sa oubyen madam sa ki se pitit on gwo jounalis e, e politik an Ayiti, ebyen jwè sa se yon jwè k ap jwe Ewopalig, se yon jwè ki trè briyan. e l pami youn nan jwè k ap jwe pi byen jodi an ki kapab vin ranfòse seleksyon nasyonal la. Sa vle di toudenkou ou wè kisa vrèman petèt ke pa swa pa stipidite oubyen pa foli chèf ebyen madam sa kapab fè Ayiti gen rate vrèman jwè sa kapab rate mondyal la oubyen Ayiti ka pa gen chans pou jwè sa pote koulè mayo li e jwè a te moutre tout volonte li. Li mande klèb li pèmisyon, li deplase l kite peyi kote l al jwe an. L ale an Frans nan konsila a pou l fè paspò li. Men e malerezman te gen yon kesyon de te gen tout pwoblèm sa a. Men sa ki pi deranjan se ke madam sa a li deklare nan figi e jwè a ke li di jwè yo yo pa ayisyen pandan jwè yo prezante pyès paran yo ki moutre Paran yo se Ayisyen. Se pou moutre vreman nan ki nivo nou menm anpil fwa nou stupid nan reyaksyon nou, nan konpòtman nou. E malerezman, se w di yon nan bagay ki fò la, malerezman nou pa janm vreman mete lòm kil fo a la plas kil fo. Gen de moun nou ba yon djòb se pa rapò avèk enfliyans paran, zanmitay. E lè sa moun sa vreman genyen gwo gwo konsekans. Antouka mwen panse mesaj pou gouvènman an e Alix Didier Fils-Aimé a. Nou genyen jiska dimanch si n pa pèmèt 2 jwè sa yo genyen paspò yo pou yo sou pre lis lan pou yo kapab jwè koup di mond lan m pa konn kisa nou pral genyen pou n bay pèp ayisyen kòm eksplikasyon e jounalis sa tou m pa konn kisa l pral li pral kapab pran mikwo pou l vin defann pitit fi li, pwobableman se li ki mete l nan konsila a pou l vin bay peyi a eksplikasyon kòman fè ke pou on jwè deside pou l vin jwe pou peyi an epi manzè rete nan figi jwè a pou l di jwè a li pa ayisyen malgre jwè a kite peyi kote l ap jwe a li te ale an frans pou l te fè paspò a li fè l retounen san l pa fè paspò a n ap tann jiska dimanch e m panse dimanch nan emisyon Le Plateau Sportif nap genyen poun bay tout detay yo e gouvènman Alix lan nap tann jiska dimanch rapidman pou yo entèvni kò jiska dimanch pou yo kapab trete dosye sa e pèmèt jwè sa gen paspò li nan menn ki ap edel le 11 nan prelis Ayiti ap gen pou bay la fifa poul kapab fè pati de prelis lan pou al jwe koup di mond lan pou Ayiti paske son jwè ki enpòtan mwen sot dil la son jwè kap jwe Europa League Li se youn nan jwè k ap jwe byen e l se youn nan jwè vrèman k ap genyen pou l itil seleksyon nasyonal la. Anpil ero. Donk se sa wi Lyes, m panse menm lè w pa site non piblik Sport Passion an, yo gentan konn de kiyès w ap pale paske yo swiv nou de prè e ou pa t bezwen bay plis presizyon ke sa w bay la la. Alò m p ap pale de madam nan non, m ap pale de jwè la. Jwè w ap pale a. Donk, nou pa bezwen bay plis presizyon sou sa, paske nou menm n ap suiv dosye a de prè, e m kwè ke anons ou fè la a, se yon anons ki klè, ki presi, e se yon dosye k ale pi lwen pase nou menm ki dèyè ekran la a, e m kwè ke emisyon sa a ale trè ekoute, e dirijan nou yo, y ap tande anons lan, e m kwè federasyon an gen entèvansyon pa l pou l fè tou nan nivo sa a, e se si e sèten jwè sa a, Avèk volonte ke l genyen pou l jwe pou Ayiti, petèt ke nou pap kouri di l ap nan mondyal la paske se kotch an k pral deside, men si l kapab fè pati de pre-lis lan, e poukwa pa pou l pa ta nan mondyal la. Dayè, jwè w ap pale a la, se youn nan jwè k ap jwe pi byen aktyèlman nan tout Ayisyen k ap jwe an Ewòp. Donk pa gen dout sou sa, e se petèt youn nan eleman ki pral itil nou anpil. E m swete ke s on dosye ke la federasyon pran a kè, e gouvènman an pran a kè, e ke rapidman, avan 11 lan, mesye a gentan gen paspò l nan men l pou vin reprezante peyi a valableman. Alò, gen anpil kesyon k ap poze anba layv yo. Kesyon yo tèlman anpil, pafwa m eseye gade, m pa gen tan pran yo. Mwen gen zanmi ki di fò n reponn kesyon yo. Se toujou avèk anpil plèzi nou menm nou pran pou n reponn kesyon yo. Men kesyon yo tèlman anpil. M pa gentan reponn kesyon yo. Pa egzanp, m ta vle salye tout moun ki konekte, moun ki pataje, moun k ap poze kesyon. M ta vle salye d'une manière très spéciale Jean. Jean, mèsi pou mo dankourajman yo, pou konpliman yo. M toujou di l, travay nou se sa l ye nou menm kòm jounalis spòtif, se vrèman ede, jan n toujou di n ap ba yon kout men an, se bay kout men an jan n dwe bay li. Lè moun nan fè sa ki bon, n ap vini vrèman pou n felisite l, bat bravo pou li, men lè sa ki pa bon an, fò n vrèman kapab vini di men sa ki fè ki pa bon. De tout fason, mwen konnen dosye sa a se yon dosye ki pral gen pou l fè anpil pale anpil, men de tout kè, mwen menm, mwen se youn nan moun, tout moun konnen jan m trè strik, e nou wè jodi a mwen ti jan kalm, m poze, se paske Map swiv e si sa ta rive nan pre list non se serye Henry e ou. Ridjòz, Ridjòz ou wè map ri, map ri se paske m abitye avèk konpatriyòt ayisyen m yo, frè ayisyen m yo e an map mande yo pitye paske gen de ti mo kap sòti anba live lan la e se pa de mo ki twò janti ou konprann e ou konnen ayisyen lè w anafa avè l mo majik lan l pap pa ba ou li Donk m wè mo majik lan pase 3 a 4 fwa anba live lan, donk n ap di yo fon ti rilaks, nou menm wòl pa nou se fè mesaj lan pase, fè anons lan, epi le pli rapidman posib pou ke gon desizyon ki pran, paske lè yon jèn ki pale van Ayiti gen volonte pou l vin reprezante Ayiti, pandan ke Li pa gen okenn rezon pou l ta pran desizyon sa a, paske jodi a tout kondisyon reyini pou tout moun ta vire do bay Ayiti, men ou wè ke li gen yon santiman dapatenans, li konnen ke gran paran li yo se la yo sòti, li gen anvi pou l vin reprezante peyi an, m panse ke nou dwe bay sa anpil enpòtans. Donk, mo majik lan, m konprann ke nou vle bay li anba live lan, men an n fon ti peze.